Ok bonjou bonswa M ap rekòde videyo sa nan telefòn mwen paske mwen nan wout pou m al travay Humm M ap manje Makawoni an tu Men kou yo fè videyo sa Talè Pou m ka di nou Pou m ka di Humm

Mwen se non mwen se valery bon nom men mwen renmen lè moun relem vava m just renmen valery it just sound ok so mwen renmen lè moun relem vava so mwen vle di nou byenveni sou chanèl lan mwen te gen chanèl lan 2 zan mwen te toujou ap poste m te kòmanse poste anpil anpil apresa m vin rete m vin stop m stop. So mwen gen anpil moun sou chanèl lan ki pale anglè, men mwen deside pou m fè, pou m tounen chanèl lan an kreyòl pou tout tout kominite ayisyen mwen an. Kominite right yo di, kominite. M pale kreyòl, m pale kreyòl, m ekri kreyòl. Maybe pa jan you know kreyòl kreyòl la, you know bon kreyòl la but mwen ekri kreyòl. So chanel mwen an pral sou anpil bagay. Mwen vle fè anpil bagay sou chanel lan. Nenpòt sa nou vle m fè tou nou ka kòmante banm ide ok pou mwen fè paske chanel lan se pou kominite an li ye, se pou nou li ye so n ap fè li ansanm avèk nou. Mwen te deside fè li lè m te kòmanse chanel lan m pa t ap travay. So mwen te, mwen tap going through depression, mwen te depress, so mwen te just deside m like, paske m te toujou ap gade youtube, m te toujou ap gade moun ap fè challenge, ap fè prank nan youtube, I'm like, epi tou m deside m like, m di, banm fè sa tou, you know, epi tou mwen fè chanèl lan, epi tou m te gen yon pil bagay nan figi mwen, mwen te ap gen bouton, mwen gen tach yon pil bagay, paske mwen te depress, so mwen te ap. prann fè mekòp sou youtube epi tou mwen di ok si m ap aprann poukisa pou m pa fè m ka fè yon youtube you know m montre moun but men mwen pa t tèlman fè mekòp vre paske mwen vin la e pa gen pasyans pou mwen chita pou m ap fè bagay yo mwen jis mwen pa tèlman fè l sou li men mwen te konn fè challenge mwen te konn fè bagay mezire rad, mezire anpil bagay. Se toujou sou sa chanèl la ap toujou baze. Sou challenge, gen anpil challenge k ap fèt nan YouTube la ki trend. So, se yo menm pou m ap fè. M ap fè epi tou, m pa konnen pou prank an. M ka fè, men sa depan a ki moun pou m fè li. Epi tou, nou ka fè ti vlog nou, tout bagay, tout sa nou vle. Men m ap plis fè, m ap plis fè. achte bagay pou moutre nou epitou pou moutre nou ki website nan ki website kòman yo di website an kreyòl ok sou gen entènèt ou gen konpitè nan ki bagay ou ka ale pou achte rad kote ou ka achte rad soulye kote ki vann bagay ki pa chè oswa gen fo bagay ki menm jan avèk you know vre bagay ou ka achte ki byen bèl. Ou ka save kòb men ou pa depanse twòp kòb ou pa bezwen pil moun sa ou ka mache bay byen chè gen anpil website anpil website m konnen ki konsa so se sa m plis bezwen fè poum mezire rad pou nou moutre nou kòman li ye you know si li bon si tisi an si tisi an bon map try ok map eseye so pa jije mwen. Sim di yon bagay ki pa bon, korijem. Epitou chanèl la mwen pa bezwen ankenn negativ, ankenn negativ sou chanèl la. Se vibe nap vibe, se, se, you know, nap pase stress, nap just enjoy nou, have fun, ok? Se sa chanèl la ye, mwen menm. M se yon moun, lèm te lekòl m pat tèlman, pou jis kounya m pa tèlman, you know, sou moun. Lè ou pa pale avè m, m pap pale avè w. Se konsa m ye. Konsa m te ye, konsa m toujou ye. M pa janm sou moun, m pa janm nan pale avèk moun. Moun toujou di m, o, tifi sa toujou move. E pa vre, se kon, tanperaman m ki konsa. Si w pale avè m, m ap pale avè w. Si w pa pale avè m, m pap di w anyen. Ok? So, sa fè m bezwen nou pou nou kòmante, pou nou fè kòmant. M ap met, um, m ap ekri Instagram mwen, so, um, social media m. Map ekri Instagram avèk Snapchat se 2 bagay sa yo mwen plis itilize. Mwen gen Facebook men mwen gen yon paj Facebook like men mwen pa mwen pa konnen mwen pa tèlman ba li but map men map ekri li nou ka al like li epi tou pou m ka poste bagay foto mwen sou li. Men mwen pa tèlman use mwen pa tèlman itilize Facebook. Mwen plis renmen Instagram avèk Snapchat pou fè ti video gen stuff. Men ya! Byenveni sou chanèl la, nou pral gen anpil fun. Pa fun yo di an kreyòl, oh my God! Fun. Nou pral gen anpil aktivite, nou pral gen anpil aktivite, you know, nou pral retire anpil stress, nou just pase ti stress, nou fè ti video, nou gade, you know. Tip funny. M pa tèlman moun ki funny. M pa komedyen. M pa komedyen. Men, you know, n ap try. M just bezwen fè chanèl lan pou m pase stress mwen. Gen, paske m travay anpil, so gen de lè m pa travay, m just fè li. Instead pou m al chita lakay lan gade TV chak jou, you know, m ka mete kamera devan m nan epi tou m ap pale avèk nou, montre nou yon bagay. Si m al achte yon bagay yon kote, m montre nou. You know Yeah e konsa lap ye. So m pa vle fè video a twò long ok si w te toujou si w te gentan la sou chanèl lan mèsi paske ou te abone sou chanèl lan men si ou fèk vini map di ou byenveni abone sou chanèl lan lè w fin gade video sa m te gen m kwè m gen yon lòt video m te fè m te vle m te fè li an kreyòl men e sa pou m te fè avan pou m te di nou byenveni. M gen Eliante ki te banm konsèy lan ki te di se sa pou m te fè. Mèsi. Avèk Eliante Mateli, m pa konnen se Mateli ou Matelie non li di, m ap ekri li la. Li gen yon chanèl tou guys, very funny, li fè anpil bagay sou chanèl lan, mwen renmen li. Epi tou avèk Rose Petal ki te banm konsèy lan, li te di se videyo sa se pou m te mete tout videyo mwen sou private, epi tou pou m fè videyo sa pou m wè l kòm nou, pou m you know. So mèsi you guys epi tou map di nou abone sou chanèl lan fè kòmantè kisa nou vle kisa nou vlem fè epi tou tcheke sosyal media oh my god it's gonna be tough oh sa pral di um tcheke instagram mwen avèk snapchat mwen pou nou yeah pou nou fè chanèl lan ansanm. Oh mèsi epitou bye bye sou gadel aswè good night um bonne nuit si wap gadel maten au revoir banm just di au revoir m fini met pou tout bagay sa yo video a gentan two long deja oh my god m pale twòp.